Genson monchè m pa konprann bagay yo non men Genson M pa konprann bagay yo M wè fi a nan kay la li toujou fache Toujou dandi nan kay la Menm lè l ap ban m manje menm yon ti souri menm anyen menm pa gen nan kay la Genson m pa konprann bagay yo menm non. Ou konnen blag la Ou konnen l fè k vin etranj. Ou konnen, ou fò pale avèl tou. Fò pale avèl monchè. Ou konnen li fèk vini, li etranj, li poko abitye avè w. Ou menm fò pale avèl tou. A monchè men, ou yon jènjan menm jan avè m la, ou te si lè konsa ou te sipoze gentan ap pale avè fanm nan deja men. A monchè men. Monchè m gentan pase bon, m panse ou t ap di yon bagay. Ou pa di l anyen e konsa tou nan kay la tou m wè l toujou fache a.

Li pa di m si m te vini la pou ou, li pa di m anyen. E sa k fè mwen konsa nan kay la? Oh, men mwen. Mwen wè fò m, fò Mickenson ta di m, ta, ta di m kòman bagay yo ye, kòman bagay yo ap mache. Mwen menm, jan bagay yo ap mache la, mwen m pap ka konprann yo. M ap bay Mickenson kay mwen pou l rete, pou l dòmi, li vin ansanm avèk fanm nan, li pa janm di w anyen, e mwen menm, e mwen menm m ap, m ap, m ap mal dòmi nan kay la. Wap mal dòmi?
Wi. Kòman w ap mal dòmi an? Bon m te bay m te gen koneksyon avèk yon fanm, bon fanm nan vin nan kay la, fanm nan menm pwoche li pa janm pwoche bò kote m menm. Epi m pa pou m pa mal dòmi. Nan fwa Mickenson, m ap bay Mickenson manje, m ap bay bwè, chak tan li p ap kite m ganyen nan nevèl mwen epi pou l vin avèk fanm nan, m ap bay lajan ankò epi kounye a pou fanm nan pa pou fanm nan pa ka vin bò kote m. Ah se pou mne vini la? Wi, se pou sa Mickelson te vini ansanm avèk ou. Se mwen ki bay Mickelson kòb pou l ale Ayiti pou l vini ansanm avèk.
Epi ok, kòm se anndan kay la nou ye n ap pale sou sa. Lè Mickelson fini, tout bagay ap aranje. Ok? Ou avize anketè w kòm se ou menm ki te vle chèche m e ou di m kay la se pou ou. Mwen m pa konn bagay sa yo, li pa di m anyen. M ap vini ansanm avè l sou wout, li pa janm pale avè m, li pa janm di m anyen.

Map gade fanm nan. Men black la m te pale avèw, m te diw tout bagay. Sa w te di m?
Bon, bon moun m vin jwenn nou ap pale la, men bon yon pawòl ki tap. Bon li di nou pa janm di l anyen, ou di, li di ou pa janm di l anyen. A monchè black la, m te pale avèl, alè li k ka chwazi di w sa, men m te pale avèl. Pou m ba w kòb, kòb pou w al chache fanm nan, pou m ba w kay wap dòmi, ou vin ak fanm nan, fanm nan ap manje, lap bwè. Lap fè kòy bèl anlè nan ti kay mwen an epi mwen map gade map gade fanm nan sèl bagay ou konnen nou menm nèg nan kanp lè nou fache sa manchèt nou nou moute sou kitem rale manchèt mwen pou ou li pap bon pou ou wèm ravò nou zanmi lontan Mickenson. Sa paka fè nou gate zanmi m pral pale avèl pase m te pale avèl Non monchè mwen menm m te pale m te pale avèl.
Wap vin a fanm nan wap ban mwen nan men. Men non men Jack la men fòw mete e jènjan w deyò tou men menm sim pale avèl men kouman w te rive sou li la menm.

Kouman. Paske m sot ap pale ansanm avèk fanm nan la, li di m ou pa janm di l anyen. Kouman m pa di l, si m pat di l epi yon bè kouman l tap bon, si m pat di l bon men menm pawòl li pa tap tanmen pran kanpe pran nan mou menm nan. Kote w te nik rele l la l tap nik vire. Monchè, ou se zanmi m vre nèg pa m. Pa kite m, pa kite m. Sa pa ka fè nou nan kont monchè. Bon men, si w te menm gen yon bagay la, gad depi maten la pòch mwen blanch la. Si w te ban m yon bagay m te menm kenbe menm, bon. Menm jou map pale avèl monchè tout bagay ap rezoud menn. M ta swete sa.
Wap di wap di tout bagay regle men m pa gen anyen nan pòch mwen kounye a non. Ah monchè.
Wa retounen pita.
Pita wa retounen vin pran sa wap pran. Eeh m te vin la talè an m pat wè nou bon mwen m jis konnen dja e ou k te soti avèl.
Lajan pa gaspiye konsa non Mickenson. Ah monchè tout bagay ap rezoud. Wap fè bagay pou w pa viv ankò wi. Bon anben black la kòm ou pale mwen avan nou fin pale Oh tout bagay ap rezoud. M gon m pral kote yon moun nan anlè a la nap pale tande. Wi pa gen pwoblèm nan mesye.
Ok black. Pa gen pwoblèm.
Ok. Bon
li rive nan yon lè depi m vin avèk Lonise la bon m paka konprann sa Lonise ap fè. Kite m rele papa l pou m ka esplike l kèk bagay. Anmeyy. Ou dat sa, ou ko janm bra apèl la toujou. Trèt, sa kap pase? Wi, alo? Alo? Wi, m anfòm wi gras a Dye m anfòm. Kòman moun Ayiti yo ye menm? Ok, ok. Bon, m jis, gras a Dye Claudenise anfòm. Men m jis rele w la pou m ka esplike w de bagay pase. M konnen m te vin avèk Kloniz. Depanse se yon byen m t ap fè pou Kloniz. Men lè m vini an, m desann ka yon zanmi m. E zanmi m nan e li k ap bon m kòb, e li k bon m kòb pou n manje, pou n bwè. Men, li rive yon moman, bon, zanmi m nan se pa rapò. 2 kroniz zanmim nan bonm kob bay men kroniz pa asepte zanmim nan men mwen menm jis rele w la poum diw sa se si jan se li menm lap fè pòz li men janl pasel pase mwen menm e mwen ki te vin avèl la paske mwen konn son byen m ta fè si zanmim nan ap jerem. Bon si zanmim nan vle fon akolad avèl zanmi avèl li pa dakò mwen menm eli kap bonm ti kòb poun manje poun bwè bon sil pa dakò janl pasel pase mwen mpa konn anyen mwen menm.